lopital, li fè refòm sou zafè vodou a kote ke yon prèt vodou kapab selebre maryaj, li kapab chante, li kapab chante antèman, fineray. Li te travay nan irigasyon, nan fè wout, nan edikasyon, nan alfabetizasyon espesyalman. Li te mande restitisyon. Alò, pou yon nonm yo te mete w travay pou loksidan ak pou laboujwazi, kòm tonneau vide, kòm gamèl vide, kòm barik vide, ou vin fè plis bri la toujou? Ah monchè, bay bounda twa tap non. Al chache yon kote w grate non nich foumi monchè. Sa vle di ke se ògèy sa ou te genyen an 2004 ke w vle jenerasyon sa acquérir une fois de plus? Kote ke laboujwazi avèk loksidan te ba w zam pou yo te jete Jean-Bertrand Aristide paske l te gen pwoblèm entèn avèk milatwo Siwolibanè yo e l te gen pwoblèm ekstèn avèk Lafrans ke l t al mande lajan ke menm ou menm li t al mande lajan pou ou a Guy Philippe. Gran papa w te nan chèn nan tou wi. Gran papa l te nan chèn nan tou. Gran papa m te nan chèn nan tou. Gran papa nou te nan chèn nan e nou t al peye Yon dèt pou yo te kapab rekonèt endepandans nou. Ki ak ewoyik ki kapab pi gran ke sa? Deklare ouvèteman restitisyon, reparasyon. Mon chè Guy Philippe, m ta di w sa Kasayol te di bèf la wi. Hum! Depi lapli pa tonbe, hum! Bout anba l pa lave vre wi. Nou kapab konprann kòman ke ti nèg gen yon ego lakay yo. Byen ke yo fin ame l, yo ame l antan ke ti nèg tèt grenn paske yo konnen li gen yon pwoblèm patolojik e l gen yon pwoblèm psikopatolojik e l gen yon pwoblèm psichik. Ebyen, kòm pwoblèm nan rezime nan nanm li ak nan mantal ak nan mantalite li, ebyen, Yo jwe sou li, yo jwe sou feblès li pou l te kanpe kont Prezidan Jean Bertrand Aristide. Ebyen, li panse ke l ta pral vin senatè, li ta pral di, Retire pye w, ban m met pa m, pou l al nan chanm lan. Ebyen, moun li te fin bay sèvis yo, yo vin chache ti esklav la, Yo mete l nan prizon pou pandan 9 a 10 lane. Se konsa. Se konsa wi, lè yon ti nèg gen foli, anbisyon, y lè y ap mete l devan, anbyen se sa k pou rive w. Ha! Guy Philippe, pa janm bliye, bèt a ke pa janbe dife, se nan chimen jene yo kenbe chwal malen. E Pòl di Janbètran Aristid pa t gen kouy pou l te goumen ansanm avèk ou? E pa kolon gen kouy avèk milat twou si w Libanè pou yo livre w? Sa w te panse? Sa w te panse lè w wè ou te avèk Chanblen, lè w te avèk Ramix, lè w te avèk plizyè lòt nèg yo te fè tèt yo, yo t ap moute tèt yo pou te kanpe pou te goumen anfas Aristid? Sa w te panse? Ou te panse rekonpans ou t ap yon lòt bagay? Apre kote w ko ye a. Apa de kote w ko ye a, rekonpans ou pa lòt bagay. E m pa konn kòman w pral fè pou tounen pou viv an Ayiti. Yon prezidan ki t ap travay, byen ke l te gen feblès, si pa gen yon gouvènman k pa t gen feblès yo. Haa! Epi, w ap pale de Jean-Bertrand Aristide, madanm ou pa yon moun ki nwa. Madanm ou pa yon moun ki nwa. Ou konprann? Madanm ou aletranje, w ap pran kòb peyi a voye aletranje bay madanm ou. Tandiske m wè madanm Janbètran Aristid anba vant li. Tandiske ou menm an Ayiti madanm ou pa t janm anba vant ou. Ou konprann? Epi w ap di se Aristid k ap kraze peyi. W ap di se Aristid ki pa nasyonalist. Hein? Tèlman ou konnen w fè zak, tèlman ou konnen w fè brigandaj, tèlman ou konnen w kreye lòbèy, tèlman ou s on pwason kraze nan bouyon, nan w pran pòz grenn plen ou. Ebyen Hap pase la Son ti foumi wi k pase bò gèn ou k teke grenn ou epi grenn ou eklate hein kot grenn ou te genyen an hein jan kessy te di a kote grenn nan vagabon kote grenn nan kidnapè kote grenn nan se sou group ou a se sou troup ou a wi apre ou fin kreye dezòd an 2004 pou milatro sirlyanè e nan enterè oksidan ke kidnapping pran nesans wi Guy Philippe. Ah Guy Philippe, ret trankil non. M pat vle rantre nan yon batay konsa, ni m pat vle rantre nan yon batay san baton. Men kòm gen agiman, mwen gen baton nan menm. M pa renmen antre nan batay san baton. A vle di, si Jean Bertrand Aristide arive konstwi inivèsite sa a, Jounen jodi a, w ap kritike l pou li, w ap di ke se moun ke li te mete deyò sou tè a, se moun ki te sesi, se moun ki te sela. Anben, mwen menm m ap di Jean Bertrand Aristide li te sipoze fè plis ke sa, a savwa, li te sipoze swiv revolisyon Lening lan, li te sipoze swiv revolisyon Joseph Staling lan, kote ke lè Joseph Staling te bezwen restore peyi a, renove peyi a, Se menm sa peyizan an te genyen, li te pran l, li te fè l sèvi Leta. Men Larisi jounen jodi a, se menm sa Leta a te genyen ke Fidel Castro li menm li pran, li fè l sèvi peyi a. Se menm sa leta te genyen, ke Che Kevara te pran pou l te fè sèvi tout on nasyon, pou l te fè sèvi tout peyi a. Menm jan Mao, gran revolisyonè chinwa a, te konn fè avèk la revolisyon kiltirèl, avèk la revolisyon chinwaz antre lè kominist e lè nasyonalist nou wè kòman kominis yo te drese peyi a anben se konsa Jean Bertrand Aristide te sipoze drese dèyè yo si nou ap pran Deng ki se te yon kolaboratè avèk Mao Deng le gran Deng le gran euh refòmatè Deng revolisyonè Deng. Ebyen, nou wè ke li te di nou, Sa pa enpòtan pou nou koulè chat la, ke se swa l gri, ke se swa l mawon. Men enpòtans pou nou ke chat la li menm kapab chase sourit. Ebyen, kèlkeswa jan Janbètran Aristid te ba nou inivèsite sa a pou jenès ayisyèn nan, sa pa enpòtan pou nou, il suffit ke li mete inivèsite a pou nou, menm jan nou pran pawòl deng lan ki te toujou konn ap di Mao, se pa koulè chat la ki enterese m Mao. Il suffit que kèlkeswa chat la non, kèlkeswa chat la gri oubyen l mawon, koulè l pa entèrese m men il suffit que l kapab pran sourit, li kapab chase sourit nòmalman jan n gen bezwen l nan. Enben Guy Philippe, kisa w fè ou menm? Kisa w fè nan Raboto? Nan Raboto kisa w fè? Nan Gonayiv kisa w fè? Dezòd ou t ap kreye? Konbyen pòs polis ou te kraze? Konbyen tèt polis ou te koupe? Konbyen tèt polisye parèy ou te koupe? Guy Philippe Guy Philippe bay moun lapè yo non hein boun dò won wap di moun dò kare boun dò kare wap di moun dò won fòm moun dò ou sanble poko konn fòm moun dò Guy Philippe ou wè jan yo imilye w bon ou gen pou tounen ayiti tankou Toto konstan Toto konstan sou frap se konsa w gen pou tounen ayy bagay la rèd wouyy m santi m gon vant mòde anba ti vant mwen ap dekole Bouda yo won yap di bouda yo pete kare bouda yo kare yap di bouda yo pete won yo fin itilize w tankou se kotèks yo pa bezwen gad rekonpans ou aah kote w ye a la ou gen pwoblèm psikopatolojik ou gen trouble psikopatolojik yo imilye w. Yo degrade w. Ou tap mache tiye polisye parèy ou nan tout pòs polis ou di se avèk Jean Bertrand Aristide ou tap goumen. Yon peyi ki pran plis ke 33 koudeta. Yon peyi ki pase plis ke 54 gouvènman pwovizwa. Yon peyi yo fè nou pran 3 debakman militè. Hein? Ou tap di ke Jean Bertrand Aristide fè blan debake an 1994 Poutan ou menm aprè kou deta ou te fin patisipe pou te bay Jean Bertrand Aristide la avèk milat ou siw libanè yo, avèk peyi enperyalis yo blan te debake. Men sa ou pap di sa non Guy Philippe. Haa m ta di w sa kasayòl te di bèf la wi Guy Philippe. M ta di w sa kasayòl te di bèf la. Hein! Se nou menm an 2004 Kote mesye a te plen pwojè asavwa Janmèt Aristid plen pwojè bouya pwojè. Kòm yo konnen w gon pwoblèm patolojik, ou pa renmen fwò la, menm ke fwò la plis sanble avèk ou, men se ann di apèn ou te wè l sanble avèk ou an 2004, avèk kontra sosyal yo te mete w devan avèk yon tèm kontra sosyal pou yo te kapab fè w al koupe tèt polisye. Yo te mete yon tèm Charles Henri Becquet te mete yon tèm kontra sosyal devan ou avèk Andy Apèd, avèk Boulos pou te kapab al tiye polisye e ensandye pòs polis. Tire sou fanmi polis, tire sou madanm polis, byen ke ou menm ou se ton polis. Lè w ap di Jean Bertrand Aristide son trèt, mwen plis wè ou menm ou son trèt. Paske listwa finalman ap leve men pou Jean Bertrand Aristide. Si l te kapab fè ak ewoyik sa a, li t al mande kòb restitisyon reparasyon sa a, e ou menm ou t al kanpe anfas li, Pa rapò, nou te pase prèske 100 lane nap peye yon dèt kòm sa, e ou menm ou vin kanpe an ti vagabon, ti vagabon an ti bout chòt, ti vagabon a sapat, ou menm avèk Izo, Babekyou ou pa diferan non Guy Philippe. Se sèlman nivo yo pa menm. Ou konprann? Nivo avèk Izo pa menm. Byen ke ou parèt yon ti jan, mwen di yon ti jan antre parantèz wi, Tapi konn li ke Babekyou avèk Izo, avèk Kempès, avèk Lanmò San Jou, avèk Jeff Kanaran, e menm ti mesye Savyen yo, se menm travay la ou tap fè a, se menm travay la yo menm tou yap fè. Aayy! Se anpil dlo nan je. Se anpil kòd nan ren. Se anpil kè kase. Lè n wè chak fwa Jean-Bertrand Aristide, Doktè Jean-Bertrand Aristide, fin pale, epi n wè Guy Philippe vini pou l rabat Doktè Jean-Bertrand Aristide. N ap redi ankò, kèlkeswa jan Jean-Bertrand Aristide te ba nou Inivèsite sa, n ap pran sitasyon deng lan Le grand reformateur, le grand révolutionnaire chinwa Deng ki se te alye Mao an Chin, li te di ke toujou anndan pati an, se pa koulè chat la ki enterese nou, kèlkeswa l te gri oubyen l mawon, men enpòtans lan, il suffit ke chat la li menm li kapab Chase souri jan n gen bezwen l lan. Li pa enpòtan pou nou. Menm si Jean-Bertrand Aristide te pase menm jan avèk Joseph Stalin, li te pase menm jan avèk Lenin pou l te kapab ba nou inivèsite sa a, nou pa gen pwoblèm avèk sa, se rezilta sa a ke nou te bezwen pou plizyè moun kad te kapab fòme. Nou di ke Joseph Stalin, lè l te bezwen restore peyi a sur le plan agriculture, sur le plan technologique, sur le plan de construction, ebyen li te pase pa fòmil deng lan, li te pase pa fòmil Mao a. Ebyen, si Jean-Bertrand Aristide pran menm fòmil la, pou l te kapab bay nesans avèk inivèsite sa a, n ap di li se yon gran stratèj. E nou kapab wè tou, w ap di ke Jean-Bertrand Aristide te chase moun sou lokal la, sou tèren an. Jan, m ap pran pa egzanp, Jean-Jacques Dessalines, pou l te kapab sove rès bout kò peyi Dayiti, se chan kann yo, chan koton yo, endigo yo, kafe yo, Li te oblije ensandye yo pou blan yo te kapab ale epi pou nou menm pou nou te kapab rekòmanse. Se pa koulè chat la ki enpòtan pou nou, Guy Philippe, n ap di w sa. Kèlkeswa l te gri oubyen kèlkeswa l te mawon, men il sifi chat la li menm nou mete l la pou l kapab chase, chase sourit, chase tout move je. E si anndan yon revolisyon ou pè pou kapab chase moun ki se move je, ki se move zèb ki kapab enpeche w pase nan revolisyon ke w ap fè a. Si w pa kab fè sa, ou poko yon vrè revolisyonè. N ap sonje nan Dezyèm Gè Mondyal, Joseph Stalin te gen yon pitit li ke Aldolf Hitler te kaptire pandan pitit la li menm tap chache sove pandan gè la. Te gen de twa jeneral Joseph Stalin te pran ki te enpòtan enpòtan pou Hitler. Lè Hitler te mande l ann fè echanj map lage pitit ou a pou lage jeneral sa yo ban mwen. Joseph Stalin te prefere kenbe jeneral yo ki te nan men l lan ok men l te kite pitit li a nan men Adolf Hitler wi. Ah byen sa montre nou a pli fòt rezon men Larisi jounen jodi a Sa vle di jeneral sa yo si l ta lage yo, yo gen strateji yo ta pral pote bay Itlè, li ta pral gen plis moun ki ta pral mouri. Ebyen prefere n pèdi yon grenn moun ki se ki te sou yon lokal, ki te sou yon tèren pou n te kapab bay etidyan sa yo ki gen la jounen jodi a. E nou regrèt ke Jean Bertrand Aristide pat fon revolisyon pandan ou menm Guy Philippe yo te met zam nan menw pou tal goumen anfas Jean Bertrand Aristide nou regrèt ke Jean Bertrand Aristide pat pase moulen Lening nan sou ou nou regrèt Jean Bertrand Aristide pat pase moulen tren Fidel Castro a sou ou nou regrèt ke Jean Bertrand Aristide pat pase tren avèk moulen Che Kevara sou Nou regrèt ke Jean Bertrand Aristide pat pase tren avèk Paso nan moulen Joseph Staling e Lening jan n sot di a Ebyen Guy Philippe ki fè w kanpe nan savann nan w ap chante tankou pipirit w ap chante tankou wosiyòl konsa chak fwa Jean Bertrand Aristide fin pale Ayy Ala kote gen koze papa Se paske li pa t pase tren an revolisyonè yo sou si l te pran fòmil revolisyonè yo li te pran tren an reyèlman pou l te afwonte w pandan ke laboujwazi avèk milatro siw libanè te met zam nan men w ebyen Guy Philippe pa t ap kapab vin ap chante tankou pipirit tankou wosinyòl ki se zanmi kasayòl. K ap manje kowosòl nan savann nan. Moun dò kare, w ap di moun dò won. Moun dò won, w ap di moun dò kare. E lè n byen gade, fòm moun dò reyèlman, nou wè l lozanj. Guy Philippe, sispann bay tèt ou manti. Listwa konprann ou, listwa wè ou, listwa wè anba ou. Listwa vin konprann Jean-Bertrand Aristide, à savoir, tout moun konnen, peyi Dayiti te pran plis ke 33 koudeta, plis ke 54 gouvènman pwovizwa, 3 debakman militè, yo asasinen 5 prezidan. Hein? Ebyen, puiske peyi enperyalis yo, yo menm, yo te toujou ap mete kouto anba gagann nou, yo pa renmen nou pou koulè po nou, puiske yo konnen ou menm, ou gon pwoblèm patolojik, ou bliye si gran papa ou avèk gran papa Jean-Bertrand Aristide, yo t ap sote palè sou yo sou Senatus Leconte? Yo t ap tiye gran papa nou Lè m di gran papa nou, gran papa w, gran papa Jean Bertrand Aristide sou Sylvain Salnave. Men puiske yo konnen w gen yon pwoblèm patolojik e yon pwoblèm psiko patolojik e patolojik e psichik ki nan nanm ou, ki nan aryè panse ou, ki nan panse ou, ki nan sibkonsyan w ke ou pap janm reyèlman vle ini avèk frè w la, se plas li a wap gen bezwen. Ebyen, menm jan asètepòk yo te mete K Plim devan, yo te mete Renòl Jòj devan, yo te mete Dani Tousen devan, se menm jan an jounen jodi a la a, jenès la vin arive konprann nou. Menm jan yo te mete w devan asètepòk la, se menm jan yo vin mete Nanel Cassy devan tou. Se menm jan yo vin mete Don Kato devan. Se menm jan yo vin mete Andre Michel devan, se menm jan yo vin mete anpil lòt moun devan. Pandan ke Jean Bertrand Aristide li menm a sèt epòk, nou konnen ke nou di pa gon gouvènman ki pa gen feblès li. Men w vin moutre reyèlman jounen jodi a Guy Philippe, byen ke oksidan an avèk milatrous li siwo libanè yo fin itilize w, Donk kòm gen timoun la m pa ka di sa m pral di a tankou kotèks M voye je m wè pa gen timoun wi M voye je m wè pa gen timoun Yo fin itilize w tankou kotèks E malgre sa kòm ou vin s on dechè de listwa Kote ke w ap di Janbèt Aristid te ame poutan ou menm ou t al mouton kò ke peyi Dayiti pa t ba w dwa pou w te fè sa w te fè a A ki tit ou te ame tèt ou e gwoup ki te ame w la, ki t ap finanse yo la? A ki tit? A ki dwa? E ki legalite ou ke w te genyen pou w te fè sa w te fè a cette époque, Guy Philippe? Donk, nou kapab konprann ou, vagabon a sa dan a sapat, vagabon ti bout chòt, toujou awogan, toujou frekan, bounda yo pa kare y ap di bounda yo kare, bounda yo pa. Rektang, y ap di bounda yo rektang, poutan lè n ap byen gade nan mikwoskòp listwa la, pou n ap byen gade tout sa k pase anndan nwayo istwa, nou wè bounda nèg yo se lozanj ke l ye. Nan mikwoskòp listwa la, lè n fè rekil, lè n pran bon sans nou pou n analize, Nou wè ke se pat sèlman Jean Bertrand Aristide kòm prezidan ki se te yon viktim, tankou tout lòt yo jan n sot di talè a ki te yon viktim, men yo itilize plizyè moun tankou deja Jean Guy Philippe kont Jean Bertrand Aristide. Pa egzanp, lagè dè kako e dè pikè, te gen moun tankou ou konprann, se te moun tankou yo te chache a sèt epòk pou te kapab gen twoub anndan peyi a. Donk Guy Philippe ou pa bezwen fè ront sèvi kolè menm ke an Ayiti ou pap anyen ankò e byen ke w te bezwen e sitwayen an asavwa Jean Bertrand Aristide retire pye l pou te me pye w pou w tal pran pouvwa pouvwa fò si la lang pouvwa fò yanm ouvè bouch ou epi bouch ou kouri dlo bouch ou kouri bave ou pa jwenn anyen Menm moun ke ou te goumen pou yo yo Guy Philippe ou sanble konsyans ou ap dòmi se menm yo menm lan yo konnen si w tal nan chanb lan gen de seri pwojè yo tap bezwen yo gentan konnen ou pral pran pòz rebèl ou ou pa yon rebèl vre paske yon ti mayingwen pase bò grenn ou li eklate grenn ou Jan Kessy te di a, kote grenn nan vagabon, kote grenn nan kidnapè, kote grenn nan hehehehe. Ebyen, menm gwoup milato siwolibanè sa a konnen l gen de seri pwojè ou pral pran pòz rebèl ou, ebyen menm yo menm nan y òganize yo, yo frape men yo plaplaplaplaplaplap, pran misye! Pran misye! Pran misye! Pran misye! Ebyen hehehehehehe. Nou sonje gen yon gwoup ki te rele gwoup SAL, yon gwoup rap, ki fè yon mizik ki di, Pran misye! Pran misye! Enben yo vin pran w, ti vagabon a bout chòt, ti vagabon a sandal. Ou menm Guy Philippe, ou ta sipoze rete an silans pou pije pè nou. Ou pa kab vin fè fas kare ankò jounen jodi a avèk Jean Bertrand Aristide paske anndan annal de listwa e nan mikwoskòp de listwa kote ke nou fè rekil, nou kite konsyans nou anime nan nou, nou kite batri moral nou tire konklizyon lè nou gade w nan annal de listwa, nan mikwoskòp istwa la. pou n analize an pwofondè sa k te pase e sa k ap pase e sa k gen pou l pase, nou refè mwens zen Guy Philippe. Nou refè mwens en. Ou fè mwens zen. Haa si w fè mwens zen, ou fè pi ba ke zewo. Sa vle di ke tout dadò deyò, ban m gade mwens la gen timoun lòtbò a la, ban m gade mwen nan alantou a, dèyè do Kandela m nan, dèyè do e. Pye monben an banm wè pa gen timoun tout po boudaw deyò Guy Philippe pa gen timoun m kapab di tout po boudaw deyò mesye dam lasosyete nou kapab konprann kòm yon ti vagabon ti bout chòt kòm yon ti vagabon a sandal ki se Guy Philippe. Chak fwa doktè Jean Bertrand Aristide pale pou l vini pou l ap rabat li. Se pa jan de politisyen sa yo nou bezwen Guy Philippe. Fò w kapab konprann ke si w te fè yon erè, e si sitwayen an li menm, li menm li te gen yon pwen fèb lakay li, jounen jodi a w ta sipoze kote w ye a kòm prizonye ti bout chòt, kòm prizonye a sandal ke loksidan te fin itilize, kòm ti vagabon, kòm ti banben ki gen pwoblèm psikopatolojik, ki gen pwoblèm psichik. Ok? Twoub la. Paske ou pap janm vle fè inyon avèk fwa w la. Kote w ye jounen jodi a Guy Philippe, ou ta sipoze. Ap reflechi pou fè politik po la yon lòt jan. Èske ou pa wè Jean Bertrand Aristide ap fè politik la yon lòt jan, lap konstwi inivèsite. Yo te di se zam li te met nan men moun men kounye a jodi a se liv li met nan men moun menm jan avèk alfabetizasyon li te toujou ap fè. kote ke l t ap fè alfabetizasyon, kote ke l t ap fè wout, kote ke li t ap, li t ap e, e chache yon jan pou l te kase to dola ameriken an, kote ke li te fè anpil lise, kote ke l te fè anpil plas piblik, kote ke Jean-Bertrand Aristide te fè anpil mache ko, piblik, kote ke li t ap netwaye kannal yo, kote ke li te fè plizyè wout jan n sot di talè a, e si zòn Taba a vin zòn Taba a jounen jodi a li vin yon zòn yon katye rezidansyèl se pa rapò avèk Jean Bertrand Aristide ki fè l vin devlope konsa ebyen Guy Philippe, kisa w fè ou menm? Kisa n konnen w fè Guy Philippe? Se mache antre nan pòs polis, mete dife nan pòs polis, tire sou pòs polis avèk vagabon parèy ou tandiske w ap di se Jean Bertrand Aristide ki te mete zam nan men moun. Ok. E sa n ap di a nou pa di Jean Bertrand Aristide te dwat a san pou san. Men n vin fè w konprann ou pa t gen pyès pwovizyon legal, ou pa t gen lejitimite pou w te fè sa w t al fè a parapò jan yo te itilize w la. Ok donk sa di ke Guy Philippe kote w ye a jounen jodi a ou ta sipoze ap reflechi pou fè politik la yon lòt fason ou ta sipoze apre w fin sòti nan prizon kòm prizonye ti bout chòt sant ak a zèl sapat pa rapò a jan yo te itilize w jan n ap gade nan anal de listwa nan mikwoskòp listwa kote konsyans nou ap pale kote ti vwa ki anndan nou an ap anime nou. Ebyen n vin wè, menm jan yo itilize Izo, menm jan yo itilize Babekyou, Kempès e tout lòt mesye yo, ebyen yo itilize w menm jan. La sèl diferans, sè ke ou te panse w te pi mètdam, ou te panse w te pi malen, ebyen se nan chemen jennen patwon w yo k ann Ayiti e patwon w ki se loksidan vin chache ou menm kòm ti esklav. Ou pa wè te fè Jean Bertrand Aristide ou patisipe nan exist Jean Bertrand Aristide epi ou bay la nature li menm karma lwa kama fè w pase preske 10 ans nan prizon alò la Jean Guy Philippe si w pa pran konsyans pou wè la nature li menm Fo koreksyon e w vini chak fwa Jean Bertrand Aristide Doktè Jean Bertrand Aristide ap pale wap vin kanpe anfas li m pap baw manti lè w ta vle yo ta fin lage w patou yo ta fin lage w pou w tounen an Ayiti s on dechè wap ye s on dechè wap ye nan nan lanal anal de listwa s on dechè wap ye anndan sosyete ayisyèn nan menm jan Toto Constant Ansyen frap vin son dechè nan sosyete ayisyèn nan, on dechè nan anal de listwa. Ebyen Guy Philippe se te yon esklav revòlte ki t ap gade nan mikwoskòp istwa, ki t ap gade nan manman vant bèf la. Si n te bay Jean Bertrand Aristide chans. Li pran yon premye manda sou 7 mwa e kèlke semèn nou ba l yon koudeta. Li fè plis ke 3 zan 8 mwa an egzil. Alò la a, li vin retounen, yon ti ponyen tan k te vin ret nan men l. Yon ti kras tan epi l vin òganize eleksyon. Kounye a la w ap vin pale ke ou te vle ke jan yo te asasinen Jovenel Moïse la, pou l te vini a 2 ran dan l, 2 ran larim, pou ou te ou menm pou yo te prepare w pou te vin asasinen l jan yo asasinen Jovenel Moïse la. Sa vle di ke li te sipoze vini nan mitan frap yo, li te sipoze vini nan mitan milatro siwo libanè yo san ke pat gon fòs ansanm avèk li. Ou tap ri prezidan Jean Bertrand Aristide Guy Philippe. Sa vle di ke pou prezidan an ki te gen elmi sou tèren an, Pou l te nik vini, pou l te vin fè w konfyans, menm jan yo te itilize w, menm jan yo te itilize moun pou Jovenel Moïse la, pou yo te asasinen l? Aah! Enbyen, ou panse Jean Bertrand Aristide s on egare? Ou panse l s on kannannan? Kòm ou di Jean Bertrand Aristide te fè debakman militè, nou eksplike nan ki koz li te fè debakman militè la. paske li menm li tap bezwen sekirite otou de li menm, byen ke menm nou menm la kwa nou vin trèt li yon dezyèm fwa ankò, a pli fòt rezon listwa mikwoskòp istwa mikwoskòp istwa lavi a mikwoskòp istwa anal de listwa la ki vle di nan manman vant bèf la nan manman konsyans nou nou vin wè ke si Jean Bertrand Aristide pat fè sa. nou tap tiyel tankou Thomas Sankara e istwa moutre nou lavi moutre nou avek le tan koman ke Jean Bertrand Aristide li menm te gen rev pou Ayiti e inivèsite sa moutre a pli fòt rezon byen ke l pa gen mayèt peyi a nan menl ankò nou te bal panzou se panzouyis nou ye e an menm tan nou se poutchist se sou san se sou. Krim nou menm nou pran pouvwa ebyen a pli fòt rezon Jean Bertrand Aristide li menm li moutre kòman ke kòman li te gen rèv pou Ayiti avèk fondasyon Jean Bertrand Aristide la. Donk Guy Philippe ou kapab konprann ou pa bezwen ap vin drese w kont Jean Bertrand Artiste chak fwa l fin pale ou ta sipoze mennen politik ou a yon lòt fason al panse kisa ou menm apwòs ou t nan prizon kòm dechè de listwa kòm dechè ki al pral nan poubèl de listwa, al panse kòman plizoumwen ou te kapab refè w renètre, pou te kapab fè w vin yon lòt moun, erè yo te fè w fè yo, fason yo te itilize w kòm maryonèt la, pou kapab pou yo pa kapab itilize w fason maryonèt la ankò. Ebyen se te Mario frè nou esklav revòlte ke ki toujou tande plizyè fwa chak fwa Jean Bertrand Aristide fin pale epi epi Guy Philippe vin rabat li Guy Philippe mwen se te youn nan jèn ki tap asiste w an 2003 an 2004 Kote w tap koupe tèt polisye parèy ou? Kote w tap ensandye pòs polis parèy ou? Kote ke ou tap tiye madan polisye? Kote w tap tiye pitit polisye ki te nan menm enstitisyon ansanm avèk ou? Menm travay Babekyou ap fè a ki te nan lapolis la, menm ou menm tou ki te nan lapolis la, se pa premye fwa yap itilize moun tankou Babekyou. Ou se youn nan moun yo te itilize tou pandan polis la te kreye a, pandan polis la te fonde a. Ou menm ap babekyou nou se 50 kòb ak 2 gouden ebyen nou konnen mwen son vye granmoun e rèl dom ap fèm mal ou konnen m gen pwoblèm potasyòm m gen pwoblèm magnezyòm mwen genyen karans de minrè sa yo nan kò mwen, zo m vin pa bon, epi tou sètèn fwa m gen pwoblèm tout nan jenou. M p ap rete abitan pa mize lavil, m pral pase dèyè do Kandela m lan la pou m al achte rapadou a nan men mesye Senjòj ki gon ti rapadou m pral pran nan men l. Epi m gon ti boborit wi mesye dam la sosyete m pral pase pran dèyè do kanal la e dèyè do kandelab la m ale m ale mezanmi m ale humm pandan m tap pale avè nou an m voye je m anwo m voye je m bon ba a nan kanton an m wè pat gen timoun heh si m tande gen kèk ti mo ke m te ajiste heh e granmoun a granmoun ki tap pale heh.